Okazyon pou nou salye laprès pale, ekri ak televize, spesyalman medya an liy yo ki ap fon travay enpekab, yon travay ki pou pèmèt aske jenès lan menm li entegre. Bravo laprès pou emansipasyon de la jenès. Mèkredi 28 jiyè 2021 se okazyon pou Un Jade Haïti a ansanm dòganizasyon jenès ki reyini jodi an pou yo bay pwendvi yo sou 106 zan aprè e lokipasyon amerikèn. Jodi an nou vini devan laprès pou nou pale de pa de pwopozisyon òganizasyon Un Jade Haïti avèk yon ansanm dòganizasyon nan sosyete sivil lan vu avèk ansanm de sitiyasyon ki gen la a lajenès pran desizyon l lajenès pran kouraj li ak demen pou n vin pale avèk sosyete a pou n vin pale avèk aktè politik yo pwopozisyon de sòt pwopozisyon pou retire Ayiti nan kriz li ye a. 28 jiyè 1915, 28 jiyè 2021 106 lane okipasyon, sa k chanje? Ki kote nou ye? Ansanm, an n met men pou n sove patri cheri nou an. Pyès sakrifis pa twò gran pou sove nasyon an. Ayisyen, Ayisyèn, konpatriyòt, jenès peyi a, ansanm nou dwe mete ansanm nou dwe mete men pou n konstwi Ayiti nou vle a. 28 jiyè 1915, se te konsta pa vle mete tèt nou ansanm pou n diskite sa k ap bon pou nou, sa k ap bon pou peyi an, kidonk sa k ap bon pou lakay. Refize nou te refize chita pale te koz nan te koz 7 prezidan pase nan 4 lane, soti 1911 pou rive 27 jiyè 1915, kote 2 prezidan ta pral pèdi lavi yo youn dèyè lòt. Nou batay youn kont lòt pou menm enterè, pou menm manman. Un Jade Haiti, yon òganizasyon jenès nan sosyete sivil la ak yon bann lòt òganizasyon met tèt yo ansanm pou raple ak tout aktè yo, ak tout fòs viv peyi a ke se kriz sosyal ak politik ki makonnen ak kriz ekonomik lan ki te makonnen ak kriz ekonomik lan pat ki fè nou pat rive jere soti 1991 pou rive 27 jiyè 1995. Koz nou pat vle chita pale antre Ayisyen ak Ayisyen ki te koze 28 jiyè 1915 prezidan ameriken an Wilson te voye 330 e 330 maren ameriken debake nan kapital peyi a ki pral antere leta nou an nèt, kidonk leta a plat atè. Fas ak rapèl sa yo e konsta ki montre nou ke jodi a nou nan yon veritab kriz tout ki sou tout fòm, n ap pale de kriz konstitisyonèl, kriz politik, kriz ekonomik, kriz sosyal, kriz moun, elatriye. Yon koup jenn fanm ak jenn gason angaje ap pwofite dat sa a ki se 28 jiyè 2021 an ki make 106 lane apre lokipasyon an pou nou di ak tout aktè yo ke moman an rive pou veritab depasman politik lan Pou yon chita pale sans ipokrizi paske yo klè deja ke se sèl yon dyalòg fran pou yon solisyon ayisyen ki pou sove nasyon an nan sa l ye la a. Se yon travay kolektif ki pou pèmèt ki pou kreye yon chanjman pou pèmèt yon lòt fwa ankò Ayiti tounen sa l te ye dantan an. Fas ak tout konsta sa yo, Unité des Jeunes en Action pour le Développement d'Haïti, UNJAD'Haïti, ak yon bann lòt òganizasyon ak lidè jenès nan sosyete a, ap kontinye mande ak tout fòs viv nasyon an, espesyalman ti rès Sena a, Tyen Sena a, pou l demare yon dyalòg prese prese ak tout aktè yo pou yon solisyon ant Ayisyen ak Ayisyen pou pote bon jan solisyon ak kriz k ap boulvèse sosyete a depi plis pase 34 an. Pwoblèm yo anpil, se vre. Nou konsyan de sa o nivo Enja Dayiti avèk ansanm dòganizasyon jenès yo. Pwoblèm yo anpil e konplike an menm tan, se vre. Men, pou asire demen pitit nou, demen pa nou, demen nasyon an, byennèt peyi a, ebyen, nou rive nan moman an pou nou mare senti nou trè di pou nou mete tout konfli pèsonèl nou yo sou kote pou nou asire byennèt nasyon sa a, byennèt popilasyon an. Yon jan Ayiti, avèk tout òganizasyon sosyal sa yo, yon ansanm dòganizasyon, yon ansanm de aktè nan sosyete sivil lan, n ap pwopoze e mande pou kriz lan rezoud ti sakrifis sa yo. N ap di ankò avèk nasyon an, n ap di ankò avèk laprès pale, ekri ak televize, spesyalman medya an liy yo, pou yo pote mesaj lan ale, pa gen oken sakrifis ki twò gran pou n sove peyi nou, pou n sove lakay. Nap pwofite mande pou kriz lan rezoud, ti sakrifis sa yo, tankou, chita pale rapid vit sans ipokrizi ak tout aktè, pati ak regwoupman politik yo san manke youn, yon akò, yon dyalòg kote tout moun ladann. Yon chita pale ak sosyete sivil la, ak inivèsite yo, klas ekonomik lan ak jenès lan ki se prezan peyi a, wi, jenès lan se prezan peyi a. Yon chita pale sa yo, yo pral debouche sou ki sa? Chita pale sa yo, nou pral chita pale sou chwa yon prezidan ak yon gouvèneman antant nasyonal pou yon òganizasyon eleksyon jeneral oktòb 2022. Un JadHaiti avèk tout regwoupman òganizasyon nan sosyete sivil lan, des institutions de la société civile lan, des citoyens de société civile lan, nou di l wo e fò, nou pa nan egzekitif a yon sèl tèt. Yon non egzekitif bisefal, kidonk, yon egzekitif, yon prezidan, yon chèf gouvèneman, kidonk, yon premye minis. Gouvèneman an ap gen pou misyon fè limyè sou zak asasinay prezidan Jovenel Moïse ke pyès moun nan sosyete an poko ka rive dijere. Gouvèneman an ap gen pou misyon retabli sekirite ak apezman sosyal nan tout peyi a. Ranfòse enstitisyon endepandant yo tankou, CNMP, UCREF, ULCC, CSCCA, Conan, OPC. Ranfòse egalman sistèm jidisyè a pandan n ap regade lwa sou CSPJ a nan yon fason pou tout pou tout bon vre jistis lan pa mare sosis li avèk egzekitif lan. Separasyon pouvwa a nou jwenn nan L'Esprit des Lois de Montesquieu. Gouvèneman an ap gen pou misyon mete yon ka epe kote pou pi piti 75 pousan popilasyon an ap kapab fè l kredi. Gouvèneman an ap gen egalman pou misyon e obligasyon voye je sou kolektivite teritoryal yo, sa nou rele meri yo nan sousi pou n kapab jwenn bon jan rezilta paske li klè ke nan yon sousi devlopman depi meri yo, depi komin yo devlope li otomatikman depatman yo ap devlope depi depatman yo devlope se otomatik la repiblik an swa li menm li ap rive devlope gouvèneman an ap genyen dwa nou di gouvèneman an dwe ka kreye konfyans pou bon jan eleksyon ka fèt pou renouvle pèsonèl politik peyi a ak bay jarèt ak enstitisyon nou yo. Gouvèneman an pou n fini ap mete yon komisyon sou kesyon kat idantifikasyon an pou n konnen ak ki kat sitwayen Jimmy Pierre pral vote, ak ki kat Louko Romelis pral vote nan eleksyon k ap gen pou l fèt oktòb 2022, ak ki kat Vapson Bellony pral vote, ak ki kat Bob Muzo pral genyen pou l vote pou n site moun sa yo. Kidonk se tout nasyon an, tout moun ki an aj yo vote, Fòk gon komisyon ki statye sou kesyon kat elektoral sa n rele kat elektoral lan men nòmalman ki rele kat idantifikasyon nasyonal pou nou konnen ak ki kat eleksyon ap ka rive fèt nan chita pale sa a menm chita pale sa ap bay dwa ou ankò ap kreye yon komisyon ki pral kontwole modalite de fonksyonman gouvèneman antant nasyonal la ki jan li menm l ap fonksyone se ansanm de pwen sa yo si sakrifis sa yo 1 ja dayiti Avèk yon ansanm dòganizasyon jenès, sosyal, ansanm dòganizasyon politik mete tèt yo ansanm pou yo kapab vini pale avèk nasyon an jodi an pou n di menm choz yo, yo konn pwodui menm efè yo, menm eleman ki te koze ke 15 jiyè e 28 jiyè 1915 ke blan an te mete pye sou sòl Papa Desalin nan, ki pèmèt aske Leta nou an efondre, Leta nou an elimine a, menm kondisyon sa yo la ankò kote ke de 1911 a 27 jiyè 1915 nou te nan yon batay, nou te nan yon kriz politik san parèy, jodi a ankò 1 ja Dayiti, jenès lan avèk tout òganizasyon sosyal yo, yo pran kouraj yo a 2 bra pou yo vin ofri avèk nasyon an pwopozisyon de sòti dkriz sa a pou nou retire Ayiti nan sa l ye a. Oken sakrifis pa twò gran pou n sove peyi a. Viv yon Ayiti ki granmoun tèt li, endepandan, pwospè, benefik pou tout moun. Petyonvil, 27 jiyè 27 jiyè 2021 Mèsi laprès, mèsi avèk Ayiti. Viv la jenès, nou se prezan. Premye kesyon m gen pou chita pale sa, èske w panse l ap posib byen ke nou konnen ex prezidan ki se Jovenel Moïse li toujou ap pale de ti rès la, èske se pa pou ti rès la e rès moun yo yo menm e y ap goumen? Dezyèm bagay, èske w panse Joseph Lambert li kalifye pou l kapab e vin prezidan peyi a? Mèsi RTFH. Nou klè sou sa nou di la a, atravè pwopozisyon de sòti de kriz lan, Nou menm an gwoup e òganizasyon nan sosyete sivil lan, òganizasyon jenès, nou klè sou sa a, jodi an pa genyen oken pwovizyon konstitisyonèl. Lòske nou twouve nou nan yon absans de pwovizyon konstitisyonèl, li refere nou a dyalòg. E jodi an atravè sa 1 Ja Dayiti e ansanm dòganizasyon jenès nan sosyete sivil lan nou di la a, nou pa di Joseph Lambert pral prezidan, Men nou mande, kòm etandone ke jodi a, genyen sèlman 10 eli nan Repiblik lan, e nou vle aske lasosyete mansyone sa e soulinye li, genyen sèlman 10 eli nan Repiblik lan, ki se 10 mesye sa yo ki retwouve yo nan Paleman Ayisyen an. E n ap raple, Paleman an, Sena Repiblik lan, tankou Jimmy Pierre ta di l, li syeje an pèmanans. Sa vle di, te gen dwa gen 2 senatè anba a, Sena a t ap toujou egziste, paske li se yon sena, li se yon espas ki renouvle pa tyè. Donk nou menm nou di, pa rapò avèk 10 senatè sa yo ki rete anba a, n ap gade yon kesyon de lejitimite, n ap gade yon kesyon tou pou nou rete pi pre konstitisyon an. Nou di, prezidan ti rès Sena a, an lokirans Joseph Lambert, L ap gen pou l chita, l ap gen pou l lanse envitasyon avèk tout fòs viv Eta nasyon an pou nou lanse yon dyalòg. Se nan dyalòg sa a pral di kiyès k ap prezidan, kijan n pral moute gouvèneman antant nasyonal la. Men nou menm kotenye a la, Un Jardin Haïti avèk tout òganizasyon jenès e enstitisyon ki akonpanye pwopozisyon sa a, nou pa di kiyès Nou pa gen yon baton majik pou n di kiyès ki pral prezidan. Men tou senpleman, sa ap fèt sou baz yon dyalòg, sa ap fèt sou baz yon antant. Se sa k fè, nan tèt nòt la, nou pale de yon depasman politik. E jodi an, se veritab depasman politik sa a k pou fèt, ki pou pèmèt aske menm moun ki t ap goumen anfas ansyen prezidan Jovenel Moïse, jodi an, lè a rive, moman an rive, jan n di l nan nòt lan, pou n mare senti nou, pou nou al pote solisyon avèk sa k ap fèt la a. nou genyen jenerasyon kap vin aprè nou an yap tann yon travay de nou, moun ki pi gran yo tou yap tann yon travay de nou. Se mètnan ou jamè nou dwe chita pale.